Nou nan nivo pouvwa a nap planifye òganizasyon eleksyon, èske eleksyon posib nan sitiyasyon nou ye la jodi a?
E mwen te gen chans travay nan 2 peyi Afrik. Fizi ap tire eleksyon ap fèt. Eleksyon fèt an Siri, eleksyon fèt tout kote e m pa konn pou ki rezon nou pa kapab mete nou ansanm pou nou renouvle pèsonèl politik peyi a. Paske paleman an se konstitisyon an prevwa l fouti l byen ke eleksyon yo fèt. pou lè 2 branch di parleman retounen fonksyonèl pou fè peyi a mache. Eske eleksyon sa yo ap fèt san yon akò politik ant avèk opozisyon politik lan ki dabò ki deja kwè ke KEP sa li enkonstitisyonèl?
Bon, avèk ou san akò politik fòk eleksyon an fèt e mwen konnen ke gen moun kap kandida paske mwen gade. Men deja nou atann nou a yon lòt kriz.
Ben ekoute Ayiti an kriz depi 30 ane e nou gen pou sèlman pou nou chita ansanm se momentum yo pou nou pa pèdi mwen menm mwen swete ke ke se de moun ki nan pouvwa alò ki ap negosye ke se moun ki nan sektè opozisyon an fòk yo chita ansanm toujou chita ansanm pale pale pale pale pou jwenn solisyon an paske son pwoblèm de kominikasyon li ye. Enben, fòk nou rezoud pwoblèm kominikasyon an, se konsa m konprann li. Lè manm de lopozisyon le son pa si mechan ke sa, tou kòm moun ki nan pouvwa yo pa yo pa si mechan ke sa. Men politik se rapò de fòs, se rapò dentèlijans. Mwen menm se sa m ap toujou di yo, fòk tout moun chita ansanm, s on sèl peyi a nou genyen e sèt en bo peyi, nou kapab ranje peyi a, nou ka antann nou pou n sispann kraze, sispann yonn ap joure lòt. E pou o mwen n kalme nou pou n fè peyi a mache, se konsa m konprann li. Epe m pap kache di w, nou vrèman kontan te gen w maten an, e vek avèk jan amoni e deba a fèt la nan respè youn pou lòt, e kwè m toujou di l, larogans e la presipitasyon ne son jamè de bòn konseyè. Mwen menm pou mwen, m swete w bòn jounen. Epi PRR ap konkli. Non men se fini e nou pa son bon ti tan avèk PM nan e Gen kesyon toujou?
Wi anpil kesyon bon nou pa gen tan abòde paske tèlman gen de kesyon kap vin jwenn nou men nou te rete sou sa ki parèt te pi preokipan yo donk nou espere ke oditè yo yo te satisfè de repons ki bay yo la nan entèvyou sa maten an mèsi bokou e bòn joune PM. Mèsi anpil, mèsi a trio sa ke mwen oblije tande paske nou nou fin tounen yon maladi pou mwen, m oblije tande nou chak maten ke m gen tan ke m pa gen tan. Bob se se medikaman w? Bob se se medikaman m epi Lili li menm se somnifè. Mèsi anpil. Mèsi anpil PM mèsi bokou. Sitiyasyon an li pa bon se vre men fòk nou kontinye ri paske fòk nou kontinye viv fò n rete vivan e fò n rete pozitif e met tèt nou ansanm pou n rezoud pwoblèm peyi a mèsi anpil Paul Gobse pou dènyè sitasyon ke w fè a m pa gentan ekri l men tanpri voye l pa sms pou mwen oubyen pa whatsapp silvouplè. Avèk plezi PM. Mèsi anpil.
Pa bliye telefòn fanmi Kantav. M deja voye l ba ou. M deja voye Roosevelt Kantav nimewo l ba ou. M deja voye l sou WhatsApp. Dako.
Mèsi bokou.
Pase bòn jounen.